Oditè, oditris, se yon plezi pou nou rejwenn ou jounen samdi 2 janvye 2021 pou nou kapab swete ou bòn ane 2021 e bòn fèt de lendepandans Nou ap swete tout otorite nan peyi a bòn e erez ane 2021 e bòn fèt de lendepandans. Soti nan prezidan, premye minis, minis, direktè jeneral, kèlkeswa otorite w ko ye a, sekretè jeneral palè nasyonal, konseye, kèlkeswa sa w ye a, se otorite ke w ye, men labib di tout otorite vyen de Dye. E se sa k fè w wè jodi a la nou pa kapab pale de endepandans paske nou se yon gwoup moun yo pran mete nou ti zòn, yo fè nou tounen esklav modèn. E se gras a Bondye ki fè nou pap pran kout fwèt nan do nou, yo pa pran epe koupe tèt nou mete nan chodyè siwo, yo pa pran kout bout tèt nou. mete nan chòdyè siwo mete bout dèyè nou anba tè epi bout tèt nou menm anlè yon chòdyè siwo ap bouyi sou tèt nou men toujou panse ke Bondye pa tap janm bay pouvwa sa menm si yo pa fè nou sa men nou son son kalte moun ki gen mantalite esklav modèn byenke nou pa wè sa e se sak fè w wè lè w ale nan Psaume 53 verset 1, L'insensé dit en son cœur, Il n'y a point de Dieu. Gen anpil moun ki panse ke Bondye pa egziste paske m gen yon doktora, paske m gen yon mètriz, m gen yon lisans, degre konesans mwen rive la, m pa ka panse ke Bondye egziste. Men kèlkeswa konesans ou ta gen, kèlkeswa nivo ke w rive nan lavi w, pa janm panse ke pa gon èt siprèm ki pi wo plase ke ou menm. E kèlkeswa sa wap fè nan vi ou, toujou panse ke Bondye egziste. E se pa pou ryen lè w ale nan liv Jenèz, li di lòm a ete kreye a limaj de Dye, selon sa resanblans. Men nou menm an Ayiti pafwa nap mande eske vre mantalite nou pèmèt ke nou reflechi kòm yon moun ki se pitit Bondye? Eske mantalite nou pèmèt nou reflechi kòm yon moun Mesye ki bò kote w la, madmwazèl ki bò kote w la, moun ki bò kote w la, ou renmen l vre kòm frè w, kòm sè w. Paske m ap di yon bagay byen, mantalite nou menm Ayisyen pa bon ditou. E m ap di nou sa, François Duvalier te rive yon moman, li te di jan mantalite Ayisyen ye, menm si w ta pran konbyen milyon de dola meriken ou lage nan men Ayisyen pou ta devlope Ayiti, li p ap fè l. E François Duvalier te gen rezon. paske jan mantalite nou ye kòm pèp, kòm dirijan, li pa bon ditou. Kisa k pèmèt nou n ap detwi peyi Dayiti? Se mantalite nou kòm pèp ki pa bon. Mantalite nou, jan nou fonksyone, depi nou gen yon bèl machin, lòt moun ki pa gen bèl machin lan, Lè nap pase nan malabo a nou di chofè a oubyen se ou kap kondi ou lage tout gaz la pou sal li epi wap griyen donw sou machin nan. Se konsa nou viv. Ou poko wè ou ap ou sou on wout gon malabo epi nèg la monte machin ofisyèl li ke wap peye pwòp kòb pwòp lajan taks ou wi kap peye misye li fè espre li lage gaz la ooh li sal ou a labou epi lap ri. Paske se tout on plezi pou minis lan, pou direktè jeneral la, pou premye minis lan, Se tout yon plezi pou prezidan pase nan kòtèj li, li gen 2 machin san plak. Machin san plak sa yo kisa lap fè avè yo? Paske si nou te, si nou te gen bon mantalite, paske pafwa jan nou kondwi nan peyi sa, se nou menm menm ki detwi peyi a. Pafwa nou konn di se ameriken ki pa vle wè nou, se fransè ki pa vle wè nou, se kanadyen ki pa vle wè nou, se etranje a, se siwo libanè a ki pa vle wè nou. Men siwo libanè a se sou nou y kopye. poul aji paske jan w ye la ou di pou siwo libanè a bon eske ou menm kòm prezidan ou bon ou pa panse ou menm kounya map di yon bagay byen yon pè de famiy ki gon fwaye ki gen 5 6 timoun avèk madanm ay ou pa panse jounen papa sa pa andose responsabilite l kòm pè de famiy tout timoun ni madanm ni timoun ap di moun mesye sa pa papa m paske I pa kapab andose responsabilite l kòm pè de famiy. Se menm jan tou avon prezidan peyi, ou pa panse si w te bon prezidan, tout pèp la tap rele viv prezidan, se pèp la ki tap di 2022 se lè sa ki tap, ki dat ou pou te ale kòm prezidan? Ou pa panse pèp la tap di monchè 2022 ankò yo ta renmen w pou, pou. Rick poze kandidati w kòm prezidan si w te bon. Oubyen se menm jan lè w gen yon fwaye w ap jere kòm pè de fami. Lè w pa bon papa, madanm pa vle wè w, pitit pa vle wè w wi. Kounye a ou menm, si se yon nèg ki pa gen twoub mantal, paske an Ayiti, yo pa janm di yon nèg ki poze kandida l kòm kandida a la prezidans pou l pote yon papye pou yo wè si tèt li bon. Si y pa malad, si y son moun ki gen bon sante mantal, si son moun ki gen, ki an bòn sante, ki an pafèt sante, yo pa janm fè sa. Depi yo di w sètifika de bòn vye mè, lòt bagay kote yo vini epi yo fin avè w. Men pafwa, èske nou pa wè nou menm Ayisyen, nou pa bon kòm dirijan? Pase m ap di w byen wi nan semèn nan la, an nou swiv pou nou wè. Mesye yo di gaz ap vini. pa gen gaz. Men kounya pase nan chak ponp gazolin, on galon gazolin ap vann mil goud. Tandiske nou gen prezidan, premye minis, direktè bnpad, lòt sesi, lòt otorite, men yo menm y ap woule bèl machin, diskenn sekirite bò kote yo, ave lajan taks mwen, ave lajan taks ou. Men èske mesye sa yo reflechi? Yo di men apre nou menm pèp la mete nou sou pouvwa fò nou aji tou pou nou ede yo. Men yo pa reflechi. Yo menm kòm prezidan yo gen 5 mil dola ameriken y ap manje pa jou, yon gwoup moun Site Solèy ap mouri nan grangou, sa pa enterese yo. Yo menm kòm minis yo gen 3 mil dola ameriken pa jou pou yo manje, premye minis, minis, epi yon lòt gwoup moun ravin, gran ravin, oubyen vilaj de Dye, site de Dye ap mouri grangou, sa pa enterese yo. Paske mantalite yo depi yo gen yon bèl machin lòt moun ki bò kote yo a ki pa gen bèl machin nan se imilye yo. Yo santi yo fyè pou y ap fonksyone kòm nèg nwè, kòm fanm nwè. Epi, lè w vin kote yo, se lè sa w pral rele yo ekselans. S on nèg isit ou poko konnen? Nou tèlman inyoran! Nou gon kalte bagay n ap fè. M sonje m al pote yon dokiman nan yon ministè, yon minis ki te fè yon bagay. Gon nèg ki rele m li di m, monchè koute byen, lè w ap ekri lèt la se pou w mete ekselans. Men kote degre inyorans nou rive an Ayiti wi, lè nèg la minis se pou di ekselans, lè nèg la se evèk katolik se pou di ekselans, lè nèg la se prezidan de la repiblik se pou di ekselans. Paske nou tèlman inyoran, nou pa konn sa ekselans lan vle di, pou nou menm lè yo di nou ekselans lan, yo plase nou pli wo ke Bondye, ke Letènèl dè zame. Se la wi nap detwi peyi a, men konnya la sonje sa m te di w, si wou son bon dirijan ou te ye, Se tout pèp la ki tap rele di 2022 se lè sa 7 fevrier 2022 se lè sa manda w tap pran fen pèp la ki tap rele sa epa ou ki tap rete silans pèp la ki tap aji pou ou si son bon premye minis ou te ye pèp la tap di monchè w fè yon bon travay si son bon direktè jeneral lapolis ou te ye pèp la tap di bravo direktè jeneral lapolis kounye a nou ka mache tout kote nou ka fon ti plezi nou ka sou chann mas la n ay fon n ay pran ti lwazi nou bwè yon ti krèm Men di fè ke non! Men labib sa k nan menm nan y di, move dirijan yo, nou aji pi mal ke mechan. E y di jou mechan konte. Se labib ki di l sa k nan menm nan. Y di jou a konte kòm mechan. Si w pa repanti, jou a konte. Paske jan nou ye kòm dirijan, nou plis kite, nou kite mechan dèyè. Paske banm di w byen, kòm dirijan, A ki konsyans ou gen jounen jodia la ou kanpe ou di bon mwen menm se se si se la m ye nan peyi a. Mwen menm kounye a k ap pale la m pa ka rive oken kote pou m pran ti krèm pou m di bon m pran yon kamyonèt mete m tèl kote fò m pè e m sou strès. Ki lè yon nèg ap met men sou mwen li pral mande m yon milyon dola ameriken, desan mil dola ameriken kòb m pa janm fè nan vi m. Kilè yap met men sou mwen pou yo dim bon ouvri bouch mwen pou yo kti met yon gwo revolve anba andan bouch mwen pou yap banm presyon pou yap dim rele yon frèranm ou byen sam pa gen papam pa gen manman yo pral dim rele moun m rekonèt e si nèg la jwenn m te byave premye minis Joseph jout lap di a ou gen gwo nèg sa w byave y rele pou y voy lajan ba w y met revolve a andan bouch mwen la lap tòtirem men sa pa do anyen kòm dirijan ou pran plezi w chak jou madanm ou pitit ou foul sekirite men ti pèp la lage la Men kisa w k fè kòm dirijan jodi a? Reflechi, poze tèt ou kesyon. Ou gen fanmi, ou di m ou se dirijan, ou gen madanm, ou gen pitit. Jou non rive ou pa ka bay madanm ou manje, pitit ou manje nan fwaye a, di m si w gen responsablite kòm pè de fami. Di m sa. Ou menm ki monsenyè, ou menm ki pè katolik, jou non moute. Sakrifis ou byen sakris tè ou byen chè a way delivre yon mesaj yo wè se betiz wap di eske tout fidèl legliz ap ap di wou pè sa wou evèk mons sa monseyè katolik sa ou fou mantalite w pa bon eske kounya nou gon kalte dirijan lè yo rive yon kote yo tonbe pale devan dèyè eske moun sa yo pa dwe wè sikyat ay sikològ pou yo wè si twoub si yo gen bon tèt. Paske gon gon bagay an Ayiti nou rele, nou neglije ki rele sante mantal. Lè yon moun rive yon kote wè li pa gen bon sans, li tonbe pale devan dèyè, li lage tout sa k vin nan bouch li. Se yon moun pou mennaj yon sikyat pou yo wè si sante mantal moun nan bon kòm dirijan. Paske dirijan pa pale konsa. Dirijan rive yon moman lè w ap di yon bagay, se tout moun ki aplodi, bwavo. Paske lontan, m vini sit Pòtoprens an 1984. Lè m vini Jean Claude Duvalier pral pale. Jean Marie Chanant pwal pale. Tout nèg ayiti chita bò televizyon pou tande minis, prezidan ki pwal pale. Lè sa tout nèg ki te di bon map fè twazyèm segondè, klas imanitè tout nèg vin pran bèt. Men jounen jodi a dim ki dirijan w gen nan peyi a ki ka pale pou jwenn yon mo ladan si lekòl pou w pran. Tout nèg vin di w yon ti bagay, ti sourit, ti sesi, ti sela men dirijan nap vote yo, men mòd moun nap nonmen kòm minis. Ki kritè tou yo nonmen yon moun minis an ayiti? Avoye m kapab di w mwen menm bon chè m pran yon wot wi. May fon fwet m avon otorite. Otorite a tonbe pale fransè bon chè m sezi wi. Mezanmi! Se konsa n ap detwi peyi a. N ap detwi peyi a. Paske kòm dirijan nou pa reflechi. Kòm dirijan se pou kòmanse ap reflechi èske si m te bon dirijan se pa pèp la k t ap di pou m rete la jiska 2022. Si m te bon pè de fami, èske se pa pitit mwen yo ki t ap di, Papa, sa w genyen? Lè w nan bon bagay, ou nan moman de detrès, nan moman difisil, pitit ou yo ap vin nan pi w, Papa, sa w genyen? Manman, madanm ou t ap antoure w. Men lè w wè pitit ou vire do ba w, madanm ou vire do ba w, tout fanmi an vire do ba w, ou se yon mechan! Difèt ke w pa andose responsablite w kòm pè de fami, ou se yon mechan paske w pa pran swen pitit ou. Se menm jan avè yon peyi tou. Lè w pa ka bay pèp ou manje, lè w pa ka konn responsablite w, pèp ou pa ka viv an pè nan an sekirite. Lè pèp la pa ka viv an pè dan la sekirite, ou mèt konnen ou son mechan kòm dirijan, ou son dirijan ki mechan. Se sa labib di, labib sa k nan men m nan. Paske labib di, Dieu ne veut qu'aucun méchant périsse, il veut que tous parviennent à la repentance. Vwala! Si se mechan w ye jounen jodi a la, se pou w fè yon lòt refleksyon kòm dirijan. Se pou w di èske sa m ap fè a, se li k solisyon peyi Dayiti? Èske se bay jèn yo 14 an, 15 an, 17 an zam ki ap fè m kenbe pouvwa jiska iks, jiska lenfini? Lè w reflechi konsa kòm dirijan, Lè sa a, tout moun ap di, monchè w gen yon lòt refleksyon, ou gen konsyans moun. Men toutotan w poko reflechi konsa, se a jou a pa jou w panse se 500 mil zam. Divalye te gen 500 mil tonton makout. Janklod Divalye vin ale sou pouvwa, li kite 500 mil tonton makout an Ayiti. Ha! Depi 1984 m k ap pale avè w la, m vin Pòwoprens, sou Janklod Divalye. E m te konn al etidye anba poto limyè, minui pran m, dòmi pote m ale, mwen m avon kouzen m. Lè nou reveye, n ale lakay nou. Men ou pa janm tande yon kout zam fè bow! Men kounye a mesye di, mesye dam dirijan, èske nou santi nou bon kòm dirijan? Reflechi! Kenbe la, n ap kontinye pou ou menm.